Medam mesye bonswa yon lòt fwa ankò madi 18 fevriye 2025 gwo pwen kap domine aktyalite a se delegasyon Ris ak Etazini ki mete yo dakò pou mete sou pye yon komisyon wo nivo pou travay nan objektif pou mete fen nan gè Larisi a ap mennen kont Ikrèn nan. Fò di ke se pratikman yon reyinyon istorik ant Moskou avèk Washington e Ikrèn se te sijè prensipal la, Jean Robert. Efektivman, Jacquelin, sa fè lontan kote 2 peyi sa yo, ni Larisi ak Etazini pa janm fon chita pale ansanm. Donk se yon retwouvay nou ta kapab di. Men n ap di ke diplomat yo, Ris E ameriken? Enben, yo jete baz pou negosyasyon lapè pou mete fen nan gè a ann Ikrèn, eksepte ke Ikrèn p ap prezan nan negosyasyon sa yo.
In order to bring an end to any conflict, there has to be concessions made by all sides. We're not going to predetermine what those are. Yon delegasyon ameriken wo nivo ki gen nan tèt li Sekretè Deta Marco Rubio rankontre jounalis yo apre yon premye chita pale avèk yon delegasyon ris nan Riyad, ann Arabi Sawoudit. I came away today Sekrè Deta Rubio deklare jodi a se premye etap nan yon long e difisil vwayaj men se yon etap enpòtan. Mwen gen konviksyon yo gen volonte pou kòmanse angaje yo nan yon pwosesis serye pou detèmine fason rapid e mwayen ki kapab mete fen nan gè sa a. Si wi ou non nou kapab jwenn yon rezilta, sa depann de volonte chak pati nan konfli a pou yo dakò sou yon seri de bagay. Mwen kwè li te enpòtan pou n te gen reyinyon sa a paske sa fè prèske twazan depi nou pa gen angajman fas a fas ak Larisi. Chèf diplomasi ameriken an konfime Prezidan Trump vle aji vit pou eseye mete fen nan gè a. Objetif la se jwenn yon akò ki bon e ki ka dire lontan. Akò a dwe akseptab pou pati enplike yo. Delegasyon ameriken an fè konnen diskisyon yo gen ladan yo teritwa avèk garanti sekirite pou Ikrèn ki gen 20 pousan teritwa li anba kontwòl Larisi. Ikrèn avèk Inyon Ewòp la pat envite nan chita pale Riyad la jodi a. Chèf diplomasi ris la deklare, Nou eksplike kòlèg nou yo jodi a Prezidan Putin pa janm sispann souliye ekspansyon l'OTAN pou l aksepte Ikrèn se yon menas dirèk pou enterè Federasyon Ris la. Se yon menas dirèk pou dwa granmoun nou, se diplomasi a ajoute nou esplike prezans sòlda yon peyi lotan anba yon fo drapo, anba drapo Inyon Ewòp la oubyen drapo nasyonal li pa chanje anyen nan sans sa a, li pa akseptab pou nou.

Etazini ak Larisi dakò pou nome yon ekip wo nivo pou kòmanse travay sou yon chantye pou mete fen nan konfli a an Ikrèn pi vit posib. Sekretè Deta Rubio ajoute Ikrèn avèk Inyon Ewòp la ta dwe enplike nan chita pale pou mete fen nan gè a. Alò Jacques Lefon di ke La Russie di li pa gen pwoblèm pou ke Ikrèn ta manm Inyon Ewòp la. Alò an palan de sijè sa, na di ke kontrèman a sa tout moun tap atann, 2 pati yo pa anonse yon dat pou Prezidan Vladimir Putin rankontre avèk Prezidan Donald Trump you rankont ke anpil moun ap tann ant 2 lidè yo. Mèsi Jean Robert Philippe e kòm reyaksyon gen prezidan Ikrèn nan Volodymyr Zelensky ki kritike chita pale sa yo ki fèt nan Arabi Saoudit sou lagè Ikrèn san patisipasyon Ikrenyen yo. Tankou Jean Robert Philippe sot di l, chita pale sa yo fèt ant reprezantan Larisi ak reprezantan Etazini.
Mwen gen enpresyon gen kèk negosyasyon k ap fèt kounye a, epi yo fèt ak menm atitid la, men yo fèt ant reprezantan Larisi ak Etazini, ankò sou Ikrèn, men san Ikrèn. Mwen mande tèt mwen si nou pa t bay tout iltimatòm sa yo nan moman ki te pi difisil la. Poukisa gen yon sansasyon tankou Ikrèn ap fè sa kounye a?
Prezidan Ikrenyen an, Volodymyr Zelenskyy, pale konsa pandan yon vizit ofisyèl li nan peyi Turki. Epi lòt pwen nan aktyalite a, isit Ozetazini, Gouvènè New York la ap anvizaje revokasyon majistra New York la, Eric Adams. N ap rejwenn Valerio Saint-Louis.
Gouvènè New York la ap anvizaje revokasyon majistra vil New York la, Eric Adams, apre ke plizyè gwo asistan li yo te kite pòs yo nan mitan tèt chaje ki genyen nan dosye kriminèl li a. Sis gwo responsab nan Depatman Lajistis ameriken an te demisyone jedi pase a, olye ke yo te respekte yon lòd ke yo te resevwa pou retire akizasyon koripsyon k ap peze sou majistra vil New York la, Eric Adams. Dapre korespondans entèn Depatman Jistis la ke jounal Reuters te arive jwenn, N ap raple ke nan mwa septanm ane pase a, Majistra Adams, yon Demokrat, te tonbe anba 5 akizasyon poutèt li te aksepte lajan anba tab nan men kèk otorite peyi Latirki. Majistra Adams te plede non koupab e l te fè kwè ke administrasyon ansyen Prezidan Joe Biden te sible li poutèt li te kritike politik imigrasyon li. My fellow New Yorkers,
As you may have heard, the Department of Justice has directed that the case against me be dismissed. Nouyòkè parèy mwen yo, jan nou te ka tande l, Depatman Jistis la mande pou yo rejte ka kont mwen an. Finalman, sa mete fen nan yon pale anpil ki te dire plizyè mwa. ki te fè mwen menm, fanmi m ak vil sa a fè fas ak yon eprèv ki pa t nesesè. Jan m te di depi nan kòmansman an, mwen pa janm vyole lalwa e mwen pa t janm fè sa yo pretann ke mwen fè yo, kidonk mwen pa janm mande pèsonn pou yo vyole lalwa nan non mwen oswa nan non kanpay mwen an. Adjwen Pwovizwa Minis Jistis Etazini an, Emil Bove, te bay lòd pou yo sispann pouswiv Majistra Adams, men pa t gen okenn mosyon fòmèl ki te depouze pou fè sa, Olye de sa, se yon vag demisyon plizyè ofisyèl ki te fèt, pami yo pi gwo pwokirè federal Manhattan nan, Daniel Sassoon, ke administrasyon Trump lan te chwazi pou dirije kabinè k ap pousuiv ka Majistra Adams lan, avèk kat nan pi gwo asistan li yo ki anonse demisyon yo akoz dènye desizyon Depatman Lajistis lan pou mete fen nan ka koripsyon yo ke yo genyen kont Eric Adams. Tout sa te pouse Kathy Hochul, gouvènè New York la, anvizaje pou l retire majistra vil New York la nan pòs li a. Gouvènè Hochul ki se yon Demokrat di ke l pral konvoke yon reyinyon ak plizyè lidè enpòtan jodi madi a nan Manhattan pou yon konsètasyon sou fason ke yo pral avanse ak dosye a. Gouvènè a di ke demisyon youn nan premye adjwen majistra a ki se Maria Torres Springer ak lòt gwo responsab nan meri a soulve gwo kesyon grav sou avni administrasyon Eric Adams la. Pou voa Kreyòl, Valerio Saint-Louis, New York.
Kounya nou nan Washington, plizyè milye moun te rasanble yè lendi a pou manifeste kont gwo chanjman k ap fèt nan ajans federal yo apre repibliken Donald Trump te vin prezidan nan mwa janvye a. Trump mete Elon Musk responsab pou elimine depans initil kòm yon pati nan gwo refòm gouvènman li an. Manifestan yo di Moss avèk Dodge, Depatman Efikasite gouvènman an, resevwa twòp pouvwa epi yo mande Kongrè a pou l entèveni epi ranvèse kèk desizyon Moss ak Donald Trump pran. Gouvènè Eta a, Ron DeSantis, siyen semèn ki sot pase la de pwojè lwa ki pral rann lavi imigran yo, imigran ilegal yo, difisil. Ki sa ki nan lwa sa a? Kòman li pral afekte lavi imigran yo? Detay avèk Luckson Sainvil depi Miami Florid.
Pwojè lwa sa a ki se yon konpwomi ant Gouvènè Ron DeSantis ak lejislatè yo nan eta Florid prevwa plizyè sanksyon. Dabò, moun ki rantre sou teritwa a ilegalman ki gen 18 an. Ou kapab pase 9 mwa. Yo mande mandatory pou kapab pase 9 mwa nan prizon. Sa se si se premye konviksyon an. Si se dezyèm konviksyon an, ebyen konnya la yo konsidere li tankou yon feloni twazyèm degre kote ke yo pral mande pou w pase 1 an 1 jou nan prizon. Twazyèm fwa a, w ap pase on minimòm de 2 zan nan prizon. Pou migran ilegal ki fè gwo krim nan eta a, pwojè lwa a enpoze pèn de mò pou yo. Mèt Lana Joseph ap bay detay. Di ke ou fè yon krim kote ou tiye yon moun, oubyen ou fè yon ak seksyèl kontre yon timoun piti, ebyen degaje w konnya la yo mande pou yo kapab ba ou yon pèn de mò, ke yo pap lage ou nan prizon e wap mouri yap tiye w. Yon lòt bò migran san papye ki konn abitye benefisye sibvansyon pou ale lekòl yo menm tou afekte. Mezi sa a ta dwe kòmanse aplike apati premye jiyè 2025. Kòb ke yo konn peye pa ane pou lekòl lan, kounye a la yo pap konsidere l tankou yon moun ki nan in-state pou tuition, men yo pral konsidere li tankou se yon moun ki soti nan yon lòt eta, so pri an gen dwa de twa fwa oubyen senk fwa la valè. Avoka imigrasyon an mande migran ayisyen k ap viv Florida yo pou fè anpil atansyon. Pinga w al fè krim, pinga w mete tèt ou nan tèt chaje. Si w ap kondwi, kondwi avèk yon lisans, pa kondwi san lisans. Pa fè krim, pa bat fanm, pa bat gason. Pinga kondwi nan lari sou. Pran san nou. Pa itilize rezidans moun, pa itilize papye moun, pa fè fwod, pa fè magouy. E pou fè egzekite lwa sa a ki deja pwovoke anpil deba, Gouvènè Ron DeSantis mande pou tout antite nan eta Florid mete tèt ansanm, epi kolabore ak ice nan kad operasyon depòtasyon yo. Otorite yo ap bezwen plis pase 300 milyon dola ki pral sèvi nan bay prim ak ajan fòs lòd yo, depans pou detansyon migran yo, pou n site sa yo sèlman. Depi Miami, Eta Florid, Luckson Thévil pou voa Kreyòl.
Mèsi Luckson Sainvil. Aktyalite ap mennen nou konnya an Ewòp kote ke prezidan fransè a, Emmanuel Macron òganize yè yon gwo reyinyon ak prensipal lidè ewopeyen yo, yon jou anvan reyinyon Etazini-Larisi a. Serge François Michel.
Depi kèk jou, yon diplomasi tèt chaje ap souke Fondasyon Sekirite Ewòp la. Prezidan franse Emmanuel Macron te resevwa plizyè lidè kontinan Ewòp la nan Pari pou chita koze sou kesyon sekirite ayè lendi an, pami yo Premye Minis Grand Bretay Keir Starmer. We Europeans will have to do more. The issue of burden sharing Li di, Nou menm Ewopeyen dwe fè plis. Kesyon pou nou pataje fado a pa nouvo. Men, kounye a li ijan. Epi Ewopeyen yo pral gen pou yo leve pye yo, ni nan kesyon depans ni nan kesyon sipò pou soutni kapasite Ikrèn. Starmer di li pare pou mete fòs peyi li sou teren an si gen yon akò lapè dirab. Yon seri chanjman ki fèt nan oryantasyon Washington transfòme kalkil jeyopolitik Ewòp la. Sekretè Defans Etazini Pete Hegseth te di alye l'OTAN yo semèn pase an Ewòp dwe founi pi gwo moso a nan èd pou Ikrèn k ap lite kont anvayisè Ris yo e li ajoute Etazini pa santre ankò sou sekirite Ewòp anvan tout bagay. Kritik Etazini ale pi lwen pase kesyon defans. Nan konferans sou sekirite ki te dewoule nan Munich, an Almay, pandan wikenn nan, Vis Prezidan Etazini JD Vance kritike afè migrasyon pa bann e pa pakèt la ak sa ki parèt kòm atak sou libète pou moun pale lib e libè ann Ewòp. Menas ki ban m plis kè sote sou kesyon Ewòp la, se pa Larisi, se pa Lachin, se pa okenn lòt aktè andeyò Ewòp la. Mwen pè menas kap soti andan vant Europe la menm. Se Europe ki abandone kèk nan prensip ki pi enpòtan li yo, prensip. Yon fason pou yo ka jere tèt yo paske si m ret kanpe map sekirize pou ou, map veye pou ou lajounen kou lannuit, m gen madanm m gen pitit fòm manje, fòm jwenn kòb, donk kot lajan sa ap soti. E pa bliye popilasyon an lè poul pase monte poul rive plato santral Anba mòn kabrit gen divès pòs peyaj. Sa se lè gang k ap touche. Donk, lè lè gang fin touche, lè yo monte anlè kounye a la pou y al repeye ankò pou moun k ap sekirize espas pou gang pa antre. Pa ta gen pwoblèm pou ke komisè gouvènman di sa p ap fèt. Men kounye a la, Se pa sèlman kanpe di sa pap fèt, men se ki angajman ke nou pran, ki plan nou mete sou pye pou ke nou sekirize zòn nan, pou moun sa yo ki te kanpe lajounen kou lannwit ki tap veye a, pou yo ale chache lòt travay pou yo fè, pou yo retounen nan sa yo te konn fè, men yo asire yo pa gen pitit yo k pral vyole, pa gen moun kap vin antre lakay yo, pa gen moun kap vin fè yo eksplikasyon, pa gen moun kap rale zam sou yo. Bon, se la bagay la konplike. E m pa konnen si ke ou gen tan e retrouve envite nou pou maten an, paske chak maten jan nou di l n ap toujou. Mwen eseye fè kontak avèk envite a, bon, an atandan mwen ta.
Ok, pa gen pwoblèm. E medam matmwazèl e mesye, nan lakou Pòtoprens, nou konnen ayè te gen gwo atak ki te fèt sou komin Kenskòf. Donk nap gade kòman n kapab twouve Joel pou nou konnen kòman sitiyasyon an ye paske m konnen kant il saji de dosye ki gen pou wè ansanm avèk anlè Petyonvil, Joel se la l ye, Joel konn leve l al pran ti gwòg li anlè a nan kès kòf nan fredi a apresa l desann vin pran chalè a nan Petyonvil. Joel kòman lavi a ye, kòman Pòtoprens leve? Bonjou Fouco, bonjou Marcus. Tout bagay anfòm, nou ka di ke, nou ka di ke, bon, nouvèl yo toujou rete de la menm sòt, e, dabò, Fouco,
sitiyasyon li konplike nan, nan Kenscoff, e, m pa ka, m pa ka ba w manti, genyen anpil moun ki kòmanse deja ap plenyen de jan moun kòmanse mouri. M pral eseye ba w yon bilan pasyèl la, e Fouco, de sa k ap pase egzakteman nan Kenscoff pou moman sa a. Fouco, m pa konn si w tande m byen. Wi, m tande w byen, ou mèt avanse gason m. Seksyon 5. Ok.
Ok, nòmalman, mwen, jan ke w ka tande ke nou nan lari, nou t ap eseye siyone donk Petyonvil pou n wè entansyon moun yo, E lè n konnen ke enfòmasyon an ta eksplike bandi yo, yo vle.
Alo Joel? Bon, ala fè. Pwoblèm, pwoblèm. Kesyon entènèt sa nan peyi Dayiti, sa n ap fè avè l? Paske pa sèlman entènèt, menm pou konekte direkteman son pakèt pwoblèm. Wi, menm apèl dirèk mal pou pase. Wi Joel, ann avanse. Hola, ok, wi. Genyen chèf brigad Fò Jak la ki mouri, misye rele Mende. Alò, chèf brigad sa, misye se youn nan moun ki ap kowòdone tout brigad ki genyen sitou antre Petyonvil, Kenskòf, Dyèg e Meyòt. Sètadi se youn nèg ke tout brigad yo konekte ak misye e li menm ase souvan yo toujou pran le swen ap bay se misye kap bay direktiv ou byen bay enfòmasyon donk de sa kap pase yo nan sèten zòn men alò enfòmasyon ke m pral bay la ekstrèmeman sansib men nou blije e lè bandi yo atake bò 3 zò di maten donk gen yon otorite ki rele misye. Donk otorite polisyè la rele misye, li di misye ke kòman sa ye nan zòn bò lakay paw. Epi sa a map pale de, map repete pawòl yon moun ki pwòch misye fèm konnen. Epi misye ta di ke Fouco bò lakay li sou kontwòl. E sesi kòm misye kap kowòdone brigad yo, epi misye deside malerezman monte, ok, li menm monte al jwenn al jwenn otorite sa a pou kapab ale kontwole zòn Belo, zòn Kafou Bèt, yon seri de kote ki gang yo te sòti pou fè dezòd. Bon, sè lame de lapolis, sa ta vle di sa l vle di a, sètadi si se zanmi lapolis sa ka rive se li gen abiman donk ki similè ak lapolis. Se sa k fè o premye ran te genyen 2 enfòmasyon ki te fè kwè se ta yon polisye ki tonbe. Donk selon enfòmasyon de moun ki ki sur plas, Fouco, yo fè nou konnen ke nòmalman li an arivan nèg yo pat gen twòp minisyon nan men yo. Sètadi yo pat gen twòp detay sou operasyon an. Donk yo te moute ak kantite sa yo genyen kòm kòm nou ta ka di katouch, pwojektil, Epi nan echanj, echanj, echanj, malerezman nan repliye, donk Blende ta pral ap tonbe li menm. E le pire se ke nèg yo te tèlman minim an efektif, bandi yo ta ale avèk kò misye selon enfòmasyon ke nou te genyen e jiska maten an nou pa gen okenn enfòmasyon diferan E lè nou te eseye rele komisè la, eseye pale egalman avèk majistra komin nan, donk yo te konfime nou nouvèl lanmò misye. E pa la swit, nèg yo, li te kapab dan onzè di maten, nèg yo te touye omwen twa moun. E dan lapremidi, yè, nèg yo debake nan kafou Bèt Lafouko, Nèg yo ale nan yon legliz, legliz sa ki se yon legliz batis, nèg yo touye 2 pise moun yo jwenn anndan l. Donk bilan pasyèl ke mwen genyen de enfòmasyon an, m pa konnen si otorite yo pral bay enfòmasyon an pandan jounen an, men mwen menm m ap bay li, genyen omwen 6 moun ki mouri ikonpri pastè a, nèg yo boule a peti fe. Sètadi yo y ap kesyone misye Epi yap tiye misye. Donk a selon yon moun ki li menm Bondye te pèmèt ke li kouri ok nan sove anpil bal fèt dèyè l kòm li te gentan nan nwit donk li sove lavi l e gras ak vijilans nèg brigad yo ki konnen l kòm moun nan zòn nan donk yo rapatriye l. Li ta eksplike avèk otorite yo ki pat vle bay enfòmasyon. Fò ke m di w gon pwoblèm tou, lapolis gwo pwoblèm. Lapolis pa dakò moun yo bay enfòmasyon. M pa konn ki enterè ki gen nan sa. Eske, il fo kestyone, eske se metòd enfòmasyon ke nou dwe bay oudimwens ke se enfòmasyon ou va bay? Paske gen plizyè moun, donk genyen De wo grade nan lapolis la menm ki rele li di non e nou pa gen dwa di gen moun ki mouri kounya e bagay pa konnen. Donk e sa son enfòmasyon ke mwen menm mwen konfime. Sètadi mwen konfime ke yo te yo pase de moun de lòt otorite lòd pou pa bay enfòmasyon e pa pa bay enfòmasyon bon se jis pa travay jounalistik nou de bagay oubyen lòt jounalis Nou vin konnen l. Zanmi an ta eksplike ke li sove de jistès, nèg yo antre, yo touye plizyè moun. Mwen gen de non la ke m panse li pa nesesè pou m site yo. Men si nou vle m a voye yo ba ou oubyen ba Marcus. Donk se sa li ye. Menan la mairie de Kenskòf avèk DG lapolis lan Normil Rameau Donk yo genyen, yo inisye sa ke nou ta kapab rele yon sekirite kominal la. Nèg yo fè yon komisyon yè, komisyon sa ki gen azèk, kazèk, majistra a, delege de vil yo, pratikman de pèsonalite, manm brigad yo, manm nan popilasyon an. Donk yo pratikman, Fouco fè yon rankont pou wè kòman yo menm yo ta kapab kontinye sekirize zòn nan. Men nan bilan ki genyen kòm lòt bilan pasyèl se ke lapolis konfime gen plizyè bandi ki mouri e gen yon zam M 16 ki konfiske e gras a Dye nèg yo ale jwenn bawon san pwoblèm. Gen de videyo ki te viral, nan videyo petèt ou ka wè youn oubyen de men sa ki si yo ke lapolis li menm li konfime ke gen yon bon kantite ki mouri men m chwazi pa rezèv e enfòmasyon ke mwen genyen m pa bay chif ke lapolis bay la puiske sa rèst ankò a demontre puiske m panse ke gwo chif ke yo bay ki enptipe egzòbitan men sa ki si yo lapolis li touye anpil nan nèg yo oubyen plizyè nan nèg yo ki te vle donk pran kontwòl zòn nan men nan bò minwi nèg yo tou koupe tout wout la nèg yo koupe wout ki mennen vè kafoubèt la sa vle di yon moun ki potko kite kafoubèt yo pran an otaj yon moun pa egzanp ki nan zòn kafoubèt gen plizyè lòt ti zòn nèg sa yo pran zòn sa yo. totalman an otaj, ou pa prèske gen anyen ke wap kapab fè ke mizapa ke lapolis ki pou mennan. Mennan lè mwen pale avèk komisè Kenscoff lan, li konfime yon bagay Fouco ki ekstrèmeman enpòtan. Li ekstrèmeman difisil daksè paske moun yo pa kapab desann anba a. Lapolis pa kapab desann nan zòn sa paske zòn nan difisil daksè. Lè w fin monte Kenscoff, Se desann ou pral desann nan yon twou ok e sesi se paske pou rive nan ti lokalite sa ou desann yon pakèt move wout polisye yo si yo pa konn wout sa kòm nèg yo deja pran kontwòl zòn nan donk se a la boucherie ke y ap voye polisye yo donk se konpleksite sa k gen nan operasyon an sela vle di ke li ka trè difisil donk pou Kafoubèt pa antre nan lis teritwa pèdi yo Dayè, yo gentan koupe wout lan, yo gentan mete plizyè ti chèf de band, donk kounye an, selon enfòmasyon ke otorite polisyè minisipal yo genyen, donk nèg yo ap prepare yo antre jodi an e aswè a pou kapab fè yon pote boure, donk puiske yo detèmine, yo voye mesaj menm di ke yo menm se pou bwa kale yo vini, sètadi se pa de nèg yo ki parèt Ki vini epi yo fon kou yo ale fouco. Ok pa gen problem. Men tande non chef brigad la ki tonbe a ki enfomasyon ou gen sou li eske l se te moun nan zon nan ou byen l te soti nan lot kote. Ok evidaman misye pa moun nan zon kote l mouri an ok se ta di jan ke m te di w lan pa mezi de pridans map voye enfomasyon sa pou ou an prive. Misye pa moun nan zòn kote li ye an, misye te moun nan lòt zòn. Men nan sa ki pral rive, jan ke m te di w lan, se ke misye tèlman gen enfliyans, misye tèlman konn batay, selon enfòmasyon donk plizyè polisye, plizyè moun ap bay, donk se yon nèg li gen devouman Kote yon polisye ki yon ti jan terifye, yon nwa pa vle al nan yon bagay epi ou ka wè misye di bon ok nou pran devan. Donk sètadi se nèg yo ki gen manchèt yo, kouto yo oubyen nenpòt materyèl nan men yo, yo di yo menm yo p ap bay zòn pou yo ye a. Enben misye nan objektif sa, optik sa dizon, yo rele misye pou bay kontwòl zòn ni epi misye di donk Ranfò li ye. Donk yo mande l ranfò, misye al bay ranfò e evidamman donk malerezman misye mouri a pa bal e fò ke m di w se mesye yo konsidere sa se yon gwo viktwa e dayè nan mesaj ke yo voye bay komisè la avèk otorite minisipal yo fè konnen ke se misye ki te bloke yo ok se misye ki te bloke yo Donk, yo menm y ap pote boure pou yo fè sa yo kapab. Men, tande non Joel, nou wè se yon sèl zam lapolis poste tandiske yo fè konnen gen divès bandi ki tonbe e ou menm tou ou sot di l se divès grenn ki tonbe. Eske tout bandi yo se youn dè lòt yo te rete epi gon sèl zam devan ou t ap tire oubyen lapolis poko deside bay vrè detay?
Alò, Mwen se lekip de Lomil Ramo renmen kominikasyon men tou yo gen mwen ap poze dil sèten fwa yo mwen se yo fè yo fè kèk ti pouse devan ki pa ka jistifye donk lò lese moun yo konprann ke gen 20 bandi 22 bandi mouri epi gon sèl zam ki sezi li vreman